Wey E pa sa m tap chèche gason Se la verite ye Jounen jodi a Bon Yo pa di nou Yo akize tout ayisyen ke nou gen pwoblèm konsyans Pwoblèm peyi a pa nan pwoblèm konsyans Pwoblèm a lemond pa pwoblèm konsyans I pi pwofon ke konsyans Pwoblèm nan se pwoblèm laveri laverite Nou pa ka gen konsyans si pa gen laverite La verite. Koman ou ka konprann nèg la menm li se responsab pwoblèm peyi ou te chèf yon jou? Sa nèg la ye nan bagay konsa? Pa gen bagay konsa. Se dirijan relijye yo ki pou te bay verite a jan l ye a ki ta pral pèmèt ke lè w chita legliz la, kèlkeswa legliz ke li te ka ye a, de a sèk a prezidan, li pa make nan dwa legliz la. Kounya la, lè y ap montre w pwovèb 6 vèsè 22 a ki di. Enstwi lanfan selon lavwa kil dwa swiv, e kant sil sera vye, il ne san detounera pa. Sa di, lèy vin rive nan enstans siprèm yo, li pap detounen de bon bagay ke yo te konn bay legliz yo. Eske nou byen konprann? Par le fèt ke yo pa bay bagay sa yo legliz la, sa vin fè ke nèg la fonksyone tankou yon moun kèlkonk. Kòman ou ka konprann si nèg yo pa ta fonksyone tankou moun kèlkonk? Nèg la ki di gran nèg nan peyi Dayiti a, yo di ki boujwa yo. Moman katastwòf, nou gen moun nan nou ki an difikilte, pwòp moun menm ras ake nou, nèy ede yo. Men nou pa dwe tire sa apre non. Nèg yo envesti avèk kouvèti a prezidan pou yay ede moun yo nan Sid. Men kounye a ou moute tout pwodui yo, èske sa te rele èd? Sa pa te rele èd, sa se pwofi l te ye. Sa vle di, se paske legliz pa t ede nèg la konprann kisa sa vle di mizèri, mizèrikòd. Si lè yo te legliz yo te fè yo konprann kisa sa vle di mizèrikòd, menm nèg ki di grannèg la, li pa t ap di grannèg, paske Ayiti poko gou grannèg. Ayiti poko gou grannèg. Si Ayiti te gou grannèg.

Wey sa vle di tout pwoblèm nou wè mond la ap konfronte la se legliz ki mete ladan paske nèg legliz yo legliz nou wè la li pat fèt pou moun al lapriyè legliz bon yo di ki legliz a Bondye a pat fèt pou moun al lapriyè li te fèt nan objektif pou moun al chèche konnen kiyès èt siprèm sa ye yn fwa ke wap chèche konnen èt sa kiyès ke l ye li pral debouche a de bagay pou ou. sa ap pouse w krent li, sa ap pouse w respèk, respekte l. Ou wè nou krent pastè yo, nou krent eklezyas, nou krent Muscadin, nou krent Meji, nou krent Sentanj, nou pa krent Bondje? Mon chè pa fout masakrem la tande eskize moun yo kap tande yo ak abone yo ak tande yo e pa masakrem tande a fin fè betiz yo avèm la moun ale pran dèy leve mete sèkèy rip lap gen tay manke dega yo di men moun yon nan moun legliz la yo fin ri epwen li pran epi poze. Sa vle di tout sa li tap di yo Bondye pat tande? Bondye pa te wè? A di i krent pastè li pa krent Bondye? Li pa krent Bondye paske se pastè yo ak epè yo ki ka koupe lasena yo. Se yo ka fè yo pa nan chante, yo pa chante nan koral nan ankò. Se yo ka koupe èd yap ba yo a. Sa vle di yo pa krent Bondye. E se sak fè w pral wè. Gade pou wè. Yon ti kras tan, yon maladi parèt nan mond lan. Gade kòman yo gentan sansiblize limanite. Limanite sansiblize nan ti kras la. Al di si tout tan legliz te fè ap fonksyone, yo te konn fè pwomosyon pou lanmou konsa, m pap ban nou manti. Jounen jodi a Ayiti tap gon lopital wi. Lè ka sa yo, lè ka sa yo debake, ebyen nou gentan gon espas nan lopital la pou n mete nenpòt 40 mil moun ki ta va afekte. On lopital ki fèt nan 100 kawo de tè nou gen yo. Èske yo byen konprann? Sa vle di, pa le fèt ke legliz pa ban nou verite, yo fè nèg priye Bondye menm pou manje, ò avan Bondye te fè nou, I konnen nou tap bezwen manje pou nou manje, I fè manje. Ou pa dwe priyay Bondye, èy priye Bondye pou manje. Nèg la pou, I fè èy priye Bondye pou kay. Èske Bondye son bòs mason ye? Nèg la pou, I fè èy wap priye Bondye pou gen machin. Eske Bondye se konsesyonè veyikil li ekzan machin? Anben pou gen kay la, pou gen machin nan, men kòm wap genyen l, wap travay pou moun nan, li byen renimere w, li byen peye w, enben depi li byen peye w, li byen renimere w, wap ka fè ekonomi pou achte kay ou, pou achte machin ou, kòm yo fè l a Sendomeng, Ayisyen an soti isit lè l Sendomeng, li fè 3 mwa, konj vini wè l sanble ak yon lòt moun.

Men mezanmi yo fin ake nou wi. La tè pa bon di anko. Tout vye tu santi Dominique kap voye vann Haiti a. Bèt sa yo anlè yo fè yo. Ou konn li pase pa machin nan pase li pase ak fi a devan w. Li fout on pafen kap kenbe w tout jounen an wi. Fi a yon nèg di maske tu sa yo bèt sa yo yo touye yo pran tu a yo ap yap yo jete yo jete yo vann Haitien ayisyen yo li. Eske sanlè yo fè bèt sa yo. sou menm tè a. A Menm fenomèn nan pwodui pou nou, menm tè a, menm rivyè yo nan peyi nou, nan peyi nou an. Gran nèg yo, se materyo de konstriksyon yo fè nan peyi Dayiti. Gran nèg yo, se diri yo vann, yo pa plante. Dominiken an, gran nèg dominiken an, i ede leta, i plante manyòk la. Se sa k fè manyòk se pla nasyonal a yo. Ayiti, yo fè diri pla nasyonal a nou, kote diri a fèt.